Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye kòman nou ye jodia m pote yon nouvèl video ba nou yon video kem te pwomèt nou nan yon dènye video kem te fè semèn ki sot pase yo la nan ti video sa m pral gen chans pote ba ou ki antrenè kap pi bon pou Real Madrid nou konnen trè byen ke semèn pase yo la se kestyon depo Zidane Kiyès k ap vin antrene Real Madrid eksetera. Te gen 4 non antrenè sou tab la. Donk jodi a la m pral pote ba ou rezon ki fè se antrenè sa ke Real ta sipoze chwazi. Men avan m antre nan detay pa bliye abone. Abone, aktive ti klòch la pou w ka jwenn tout videyo ke Koze Foutbòl pral gen pou lage e pa bliye tou

Te gen yon lòt figi, nou ka wè l, nou ka wè ak misye Juventus te gen yon lòt figi, Juventus pwogrese avèk Allegri e jodi a la nou ka wè se pa menm figi a pandan ke Pirlo li menm li pran tèt ekip ekip Juventus la. Donk misye gen kapasite pou li chanpyon avèk Real Madrid. Eske misye se yon coach ki ka pèmèt Real Madrid

Misye antrene ekip an Otrich, etc. Men, pi bèl eksperyans Joachim Low se avèk seleksyon Alman de foutbòl la kote ke misye pase prè de 15 an nan ekip nan seleksyon Alman lan kote ke misye fè anpil eksplwa avèk ekip Alman lan. Sepandan, malgre tout eksplwa sa yo, misye pa gen eksperyans nan yon gwo klèb. E, sa se yon bagay ki.

Eske misye ka fè bèl jwèt? Vu ke misye pa antrene yon gwo klèb non gwo nivo, vu ke nou menm, mwen menm, mwen pa gen chans gade tout match Castilla jwe, donk, mwen pa an posiblite pou m reponn nou avèk sètitid si wi ou non misye ka pwodui bèl jwèt. Sepandan, sepandan, misye premyèman, si Real Madrid, dirijan Real yo pa t satisfè, fè avèk jan misye tap jere Castilla, yo pa tap kenbel ankò, yo pa tap rekondwil e yo pa tap menm panse avèl poul vin pran tèt Real Madrid. E dezyèmman, Raúl son nèg ki pase anpil tan nan Real Madrid, depi 1992 misye timoun lap jwe nan Real Madrid. Donk misye konn filozofi ekip la byen. Donk misye konn kòman ekip la jwe, donk m panse ke misye ka repwodui menm stil de je ke nou konn misye te abitye ansanm avè l, menm stil de je ke Real Madrid adere a li menm nan. Eske l ka jere vestyè la? Menm la ankò nou pa ka reponn ak sètitid. Sepandan, vi ke misye se te yon. Si yon selebrite, yon vedèt du Real Madrid, si l ta vin antrenè Real, li konn tout jan pou l jere jwè yo e l konn tout jan pou l enpoze l sou vedèt, sou star ke Real Madrid pral gen pou l achte yo. Bon, n ap konkli, aprè ti analiz sa, pèsonèlman m panse se Antonio Conte ki t ap meyè pou Real Madrid kòm antrenè. Sepandan, jan m te di l la, Antonio Conte, misye sou kontra avèk Inter de Milan jiskan 2022. Men la kounya la, nou oblije travèse non lòt moun, paske toujou di lè w pa gen manman, ou tete grann, donk la a n ap oblije al tete grann nan, n ap tonbe sou Massimiliano Allegri, Ki pou mwen tap on bon chwa si dirijan real yo deside rele misye. Sof ti enkonvenyan, pa atann nou si Allegri ta vin nan tèt ekip Real Madrid la, nou pral wè bèl jwèt. Bon, petèt tou misye amelyore, petèt tou misye etidye lòt taktik pandan ke nou pat janm wè misye pandan 2 zan nan tèt